Bonjou bonswa entènèt sa pral depan nan lè nap gade video sa e mwen salye nou e map remèsye nou menm a chak grenn nan nou ki fè pati e kanal sa chanèl sa Rèsdebri YouTube mwen renmen nou. M renmen nou, nou sou kèm avi. Byen ke m konnen e chanèl la li menm se nou menm ki chwazi fè chwa nou abòne avèk e chanèl la m ap di nou mèsi e mwen menm tou mwen prè pou m travay pou nou e pou m fè kè nou kontan. E chanèl la li menm li pa lontan la. Poum kòmanse lage feyton pou nou e byen ke map lage feyton epizòd pa epizòd men map travay e poum lage dè enfòmasyon entènasyonal pou nou lèm di entènasyonal sa vle di ke m pral chèche bagay kap fè aktyalite nan mond lan e nou menm nan chanèl sa e nou pa bay dè fo enfòmasyon nou jis bay De bagay ki vrè, bagay ki pozitif, nou pa chwazi e bay nenpòt enfòmasyon. Nou pa chwazi wè de bòz k ap sikile sou rezo sosyo, kit sou Facebook, Twitè, Enstagram, Whatsapp, Youtube. Nou pa chwazi bay de fo enfòmasyon, nou chwazi bay. Enfòmasyon ki pozitif. Se sa k fè rès debri li menm, li pa chwazi wè dè buzz k ap sikile sou Facebook oubyen swadizan sou lòt rezo yo pou l kouri vin lage pou l pral fè nou kwè apre sa nou menm pou n pral enkyè. Non. E nou chwazi m pou m fè yon travay pou nou, se sa k fè tou mwen menm m ap toujou travay pou nou nan yon tèm ki pozitif. E m renmen nou, menm jan nou menm tou nou renmen m. e pa bliye ou menm ki abòne avèk chanèl la map diw mil mèsi ou menm tou poko fè sa silvouplè abòne avèk chanèl la e rès debri youtube aktive ti klòch notifikasyon an epi toujou pataje videyo nou e pou plis moun ka wèl pou plis moun ka abòne avèk chanèl la paske chanèl la son chanèl enpòtan li pou tout moun kèlkeswa. Timoun kou granmoun, kokobe ou avèg, bon menm soudè chanèl la enpòtan pou li paske nou gen anpil bagay nou pral fè sou chanèl la e nou gen de videyo nou pral fè e kap bon pou kèlkeswa moun li a kit son avèg Kit son soudè kit son bèbè e m panse kap ede nou anpil pa two lontan pou video sa yo lage sou chanèl la m panse avèk fòs pa nou avèk sajès pa nou avèk e fason nou menm nou toujou aktif sou chanèl la nou toujou lage gade video a chak video m lage nou toujou gade yo like pataje m panse sa pèmèt mwen menm tou m santi m fyè m santi m gen plis kouraj, m santi m gen plis fòs mwen menm pou m ka toujou travay pou nou. E m ap di nou mèsi yon lòt fwa ankò difèt ke nou menm nou chwazi Rès de Bri yo tou chanèl pa nou an, chanèl moman, chanèl nou konnen e lemond antye satisfè de chanèl la. E gen anpil moun ki yon ti jan panike de non an di fèt ke m rele Rès de bri youtube. Ebyen Rès de bri youtube la, m gen pou m pran tan m, pran san m pou m esplike nou ki kote non sa soti. E se yon non ki soti pa anpil refleksyon. Se pa annik konsa m rete m rele chanèl la Rès de bri youtube. Finalman, e m genyen pou m travay yon videyo. Nou ka kite kòmantè anba videyo sa. E pou n poze m tout de kesyon, e kesyon ki pa dekòlte, kesyon ki trè senp, mwen menm map reponn nou nan pwochèn video. M pase ou menm tou si tout fwa ou bezwen non, pase non video kòm piblisite, ou ka just e kite kòmantè, epi e m gen yon lòt video m pral travay, moun ki toujou aktif, toujou fè kòmantè anba video yo, E map travay video spesyal pou moun sa yo e poum fè non yo pase anba video. Spesyalman m salye w ou menm non w gen pou l ale anba ekran video kap pase kap pase a la. Paske m wè w toujou aktif, m wè w toujou gade video men pwoblèm m genyen fòk ou toujou. Kite yon kòmantè pou tout moun ka wè ou toujou aktif vrèman vre nan moman kem lage video a pou yo pa panse son bagay amitye m fè non sa vle di ke gen anpil moun moun konnen ki toujou ap gade video m toujou ap pase nan zòn toujou wè televizyon lakay moun m tande vokal mwen menm ap pale e m wè se sou kanal pam nan ki se rèsdebri youtube mwen di nou mèsi m salye nou. E m panse Bondye li menm l ap pwoteje nou e nan tout sans. E m konnen malgre gen nan nou k pa gen travay, m konnen se chanèl la, se yon televizyon ki distraksyon nou. Men m ap priye Bondye pou nou jis pou l ba nou sante, pou l ba nou plis fòs sou fason ke nou menm. poun ka toujou vye aktif sou chanèl sa map di nou mèsi mil mèsi yon lòt fwa ankò paske nou toujou e sipòtem nan fason poun sipòtem e chanèl la li menm e lap avanse ti pa ti pa menm konnen e rès de bri youtube daprè rèv mwen menm. si n al gade nan stati depi lè chanèl la li menm li kreye daprè ki sa ki objetif mwen menm mwen genyen ki sa mwen menm mwen genyen nan kran tèt mwen aprè lè mwen menm mwen fin rive lwen lè m kòmanse ap fè kòb sou chanèl la ki sa m pral fè avèl m te gentan di nou sa deja chanèl sa li menm li la pou l ede timoun ki pa ka al lekòl Apre lè l kòmanse fè kòb. Li la pou l ede moun ki pa ka fonksyone. Li la tou pou l ede moun, lè m di pa ka fonksyone, ki pa ka peye kay, espesyalman Ayiti. Nou gen anpil kote timoun yo pa ka fonksyone byen. Timoun yo toujou nan lari. N ap fè sa n ka fè. Ou menm tou ki bezwen bay èd pa w nan fason nou pa di w lonje lajan bay. Men, se sèl meyè fason ou menm ou kapab ede nou nou menm n arive fè. e reyalize rèv sa, fè travay sa, ou ap toujou aktif sou chanèl la, toujou gade videyo m yo, e toujou pataje l avèk zanmi w, sou fason ke nou menm rèv sa pou n ka reyalize l. A chak fwa w gade videyo nou, e a chak fwa ou kite reklam yo pase, pa avanse l, sa ap pèmèt nou menm tou nou fè mwayen jis pou n ka fè travay la pi rapid. E ou menm ki chwazi abòne avèk mwen se pa paske wap achte vizaj non, se pa paske ou se zanmim, se pa paske tou ou renmen non chanèl la non, se paske tou nap fè yon travay ki pozitif e n gon rèv ki pozitif. E map di w mèsi, m pap bouke di nou mèsi ou menm ki chwazi Rès Debri Youtube, m pap bouke di nou mèsi paske se premye mo ki toujou nan bouch mwen e map toujou priye Bondye pou nou jis poul pwoteje nou. pou tout tan gen tan e m panse video sa li menm e di fèt ke nou menm nou gade l m panse nap pase yon trè bòn joune avèk Bondye ke Bondye beni nou pandan map envite nou yon lòt fwa ankò ou menm ki poko abòne avèk chanèl lan silvouplè abòne avèk chanèl Resdebri YouTube aktive ti klòch notifikasyon se yon fason ke lè n lage video ou ka toujou wè video nou lage yo. Yon lòt fwa ankò, m ap di w yon mo ki enpòtan. Ki sa l ye? Mo ki enpòtan, ou menm ki chwazi fè eksperyans pou w kite Ayiti, pou w antre Repiblik Dominikèn, Nou gen pou mal pa site lòt bagay yo. Finalman aktyèlman la, e Sendomeng jan tout moun di a, li tèt anba. Li tèt anba, li tèt anba, tèt anba, tèt anba. Spesyalman pou frè n ayisyen nou yo. Bagay yo tèt anba pou yo. Mezanmi, ou menm ki deja Repiblik Dominikèn, ou poko pase nan flo sa. M swete w pa pran lari san ke Se pa yon bagay byen detèmine ou pral regle. Paske aktyèlman la gen anpil Ayisyen yo pran, yo mete nan machin tankou se kochon pil pa pakèt y ap voye yo Ayiti. Sa vrèman tris. Ou menm ki poko nan sitiyasyon sa, jis pran tèt ou, pa pran lari san ke ou pa bezwen. Paske nou konnen vwazen an li menm, E depi lontan son bagay yo di w vle fanm, vle kòk batay, sa vle di mwen menm m pran konsa, yon egzanp m bay jan granmoun yo konn di a, men finalman e difèt ke nou menm ayisyen nou te fè yon ti tan nou te okipe Repiblik Dominiken. Nou te okipe l kòmsadwa, ni nan konsènan de abiman e ekonomik ba e manje, men finalman yo menm yo vin rive nan fason jis yo menm yo evolye pase nou. Men sa toujou rete yon hèn nan kè yo paske yo pa wè ki Ayiti ki t ap okipe yo. M p ap ba nou manti, gade dèyè do m nan lan, n ap wè drapo Ayiti a. M fyè ke difèt ke m te Ayisyen e m ap toujou bat lestomak mwen, m ap toujou bat. E leve tèt mwen. M pap janm koube tèt mwen devan kèlkeswa moun li ye. M se Ayisyen natif natal. Nou se Ayisyen, n ap toujou ret Ayisyen. Nou se nwa, n ap toujou ret nwa. E pa janm fè lèd. Pa janm fè lèd. Si w ap soufri jodi a, m panse demen ou kapab.